Epi ke yè nèg ki rele Franco Celestin an piti sa misye gen boul anpil e misye fè vrèman yon gwo match yè pa kalite teknik li, vitès li, egzekisyon rapid li vrèman ensezisab, vrèman enprevizib ki jwe an yn de anpil. ki vit, ki teknik, ki drible trè byen, jan n di l lan, jwè trè enprevizib, ki trè dinamik e fizikman misye bon tou, ok, fizikman misye bon e li reziste a chaj jwè yo e li pouse tou jiska trè ta nan match lan, jiske sou la fen misye te kontinye ap pouse, pouse, pouse e nan fen match la li te gen yon frap anwoule ki t ale sou poto e ki te kapab donk fè mouch, ki te ka fè gòl lan. Misye te alorijin de gòl 2 1 an ke Dabenz fè an, se li k fè yon bèl atak sou kote dwat lan kote li vrèman lonje liy de touch lan nan yon akselerasyon fulgurante epi avèk pye dwat li, paske fò nou di se yon goche misye ye, Franco Celestin an, men sa pye dwat li, li te fè pas sa an retrè ki t al jwenn ki t al jwenn Dabenz ki te fè chout lan e kout tèt lan ki te fini pa mete balon an nan kan misye, ede ekip la anpil tou nan kenbe balon an. Franco Celestin an se vrèman yon jwè de grand kalite e misye gen anpil kalite teknik ki fè de li yon referans anndan ekip sa a e lè w an difikilte ou jis chache misye ou ba l pas la e l ap eseye kenbe l pou ou le plis posib e sesi menm an difikilte menm lè pa egzanp li gen 2 moun 3 moun sou li pa egzanp yè gen yon aksyon ke l fè nan dezyèm mitan an kote misye fofile pratikman sou 3 jwè ok sou lèl dwat Ayiti a. E sa se Franco Celestin ok ki ap monte anpil anndan ekip sa. Bon son nèg ki son jèn jwè ki fè ki fè klas li la paske li te nan mondyal dè mwen 17 an e an 2025 ok donk ane dènyè deja li te nan mondyal sa. Gon pakèt nan jwè sa yo tankou kapitèn nan Alcime Arthur misye se. Arye lateral dwat ekip la. Misye te nan mondyal u 17 lan, Emerson Lesse te nan mondyal u 17 lan, Dabens Jacquet te nan mondyal sa, Nicolay Pierre te nan mondyal lan, Franco Celestin, Miguel Joseph, Dieuverns Resil. Donk tout jwè sa yo, ok, yo te figure nan ekip. Ekip mwen 20 an, yo te nan pandan nan ekip mwen 17 an, ke Eddy César t ap antrene e an 2025 lè nou te al nan mondyal la o Katar. Donk ekip sa ap grandi ansanm e jwè yo anpil nan yo youn kont lòt. Lè pa egzanp nèg mwen site la yo e ekout e Arthur se yon titilè jodi a, Emerson Laissé, Dabens nou wè lè misye rantre kisa l pote e Nicolay Pierre se yon titilè nan pwent atak lan. Franco Celestin, Miguel, se de, se de, se de pyon trè enpòtan. La a n ap pale de Miguel ki se yon santinèl devan defans, Franco ki a dwat, Emerson ki a goch kòm jwè ofansif, Nicolas e Dabens ki se de atakan ekip lan, Arthur ki se yon lateral, donk Dieuvens Cecile se yon aryè santral. Donk ou genyen de moun nan tout pòs yo nèt ki te la nan Mondyal 2017 lan, alò Mondyal U 17 lan an 2025. e ki la ankò ane sa a nan mwens de 20 tan an. Donk se 2 jwè yo ki ap pwogrese e ansanm e depi kanmenm yon sèten tan e nan ka e Franco Celestin an m kapab menm ajoute pou nou ke misye te fè gòl e nan koup du mond U 17 lan an 2025 o Katar lè Angletè te bat nous 8 gòl a 1 an. Grenn gòl lan se te Franco ki te make l, Franco Celestin. Vwala pou jwè sa a ki te vrèman montre tout kalite li. Fò m di nou msye aprè viktwa kont Kiba a, li te fè yon post, te fè yon piblikasyon sou Instagram kote l te di, Pou Ayiti, mwen pare pou nou batay pou nou bay tout sa nou genyen sou teren an. Enèji mwen ak nanm mwen ap toujou sèvi peyi a. Mwen fyè pou m pote koulè sa yo. Mwen pare. pou nou ekri listwa ansanm, se te deklarasyon Franco Celestin nan yon piblikasyon ke misye fè sou Instagram. Alò sa se te apre viktwa kont Kiba a, se pa apre match yè swa a kont fòmasyon Salvadò la. E vwala donk o sijè de Franco ki fè kalite match li fè an, e n ap raple misye ap evolye a la Jamayik nan Mount Pleasant.

U20 faz eliminatwa la. Sa vle di kisa? Sa vle di jodi a gen 2 match nan gwoup C a. Genyen Kanada k ap jwe kont Jamayik a 4 è delapremidi e gen Ondiras k ap jwe kont k ap jwe kont Panama. On koudèy sou klasman nan gwoup yo, gen 2 gwoup ki gentan fin jwe, gwoup A e B fin jwe. Jodi a se dènye jounen faz de poul la. Nan gwoup A a, Etazini fè 9 sou 9, Ayiti Gen 6 pwen sou 9, Kiba gen 3 pwen, Salvadò 0 sou 9, Salvadò a 0 pwen l lan deja elimine. Kiba li menm gen yon ti chans toujou e lap veye pou l wè kiyès ka pral èske èske lap bon sou pami meyè twazyèm yo paske yap pran 2 meyè twazyèm kanmenm. Kounya ou gen nan gwoup B an Meksik ki fini premye tou, Meksik fè 9 sou 9 tou kòm Lèzetazini, Meksik fè 9 sou 9, Kostarika, fè 6 sou 9, Kostarika fè yon bon premye tou tou a leksepsyon de match sa ke l pèdi kont Meksik lan yon kò 1 a 0, enben yo fè yon bon match doun manyè jeneral. Gwatemala twazyèm nan poul sa a 3 pwen e Antigwa e Barbuda 0 sou 9 deja elimine. Jwè yo ki ap jwe dènye faz la Nan zòn Concacaf la, se tankou yon konpetisyon de la Concacaf des moins de 20 ans, se sa li ye, e les meilleures équipes de la Concacaf ap kwaze. Yè swa, Ayiti te gen randevou ak Salvadò, match ki te kòmanse an reyalite yè aprè midi, e ki konte pou twazyèm e dènye jounen gwoup la. Ayiti bat Salvadò 2 a 1, e. Etazini li menm bat Kiba 5 zero. Donk Etazini fin premye nan gwoup lan, Ayiti fin dezyèm, Kiba fin twazyèm e Salvadò bon dènye. Salvadò pa fon pwen, yo fon yon grenn gòl, se gòl yo fè yè fas a seleksyon nasyonal lan. E pi vwala. Bon, ki sa nou kapab di sou ki sa n kapab di sou match yè a? Bon Ayiti genyen Salvadò an, m panse se yon viktwa seleksyon an merite men m ta ka kouri vit di ke yon 2, 2 ta pou yon rezilta ki petèt plis sanble match la. Ou konprann? Ki plis sanble match la paske onètman Salvadò etone mwen menm pèsonèlman e se sa k fè dèfwa ou oblije pridan nan analiz yo paske ou pa janm konnen sa k ka pase. Salvador rantre nan match sa a avèk 2 move rezilta kont li. Salvador pran te pran 3 zero kont Etazini, te pran 3 zero kont te pran 3 zero kont Etazini, te pran 3 zero kont Kiba. Donk, an prensip, son ekip k ap vini kont Ayiti, bon, pratikman deja elimine. ki pap jwe pou anyen epi ke Ayiti ta sipoze genyen trankilman e men m sonje m te di nou sa, m te di nou ke lojik a bat B, B bat C epi A pral bat C a pa fòseman e se pa yon bagay ou ka ou ka ou ka fye w sou li, sa vle di se pa paske Kiba te bat Salvadò nou menm nou bat Kiba donk ki vle di ke nou menm nou pral bat Salvadò ou konprann e lè w gade match la w ap wè ke. Salvador te domine posesyon an. Salvador rate plis okazyon klè ke nou. E yo, men yo finalman pèdi. Yo finalman pèdi paske yo te montre vrèman pa mal de maladrès. E ekip ayisyèn nan te ouvri skò pa Clavens Exantus. Exantus make gòl nan 22 zyèm minit match lan 1 zero an. Yon bèl pas de Emerson. an pwofondè. Apèl an pwofondè Clarens lan te trè bon tou, epi misye byen fini aksyon l, vrèman egzekite de manyè admirabl. Misye metrize frap final sa a ke l fè an ki te pèmèt donk Ayiti mennen 1 a 0. Mwen pran yon pakèt tan pou retcheke aksyon sa a paske yo te bezwen gade èske te gen òje oubyen èske pa t gen òje. Men replay a te montre ke pat gen pozisyon avanse, gòl la te donk valide. Skò 1 zero sa se te skò la a la mitan, Ayiti donk te trankil sou premyè peryòd sa, ekip la te fizikman pi enpozan, te pi atletik, te pi vit, Salvadò te kanmenm malgre sa nan premye mitan an gen posesyon balon. Nan dezyèm mitan, ekip ayisyèn nan m ta ka di mal antame dezyèm mitan sa paske nou kòmanse match la avèk lekspilsyon de Brun, aryè lateral dwat la, dorsal 17 nou an pran yon katon wouj paske misye te te dènye defansè, misye al fè fot sou yon jwè Salvadò ki te nan yon 1 kont 1 ak gòlkipè nou an, Bré Carlos. E li klè ke misye fè fot la. Ou pa ka konteste l e jwè a t anndan kare a. Donk, penalty e kòman yon jwè ki anile yon okazyon klè de but, yon okazyon evidant de but, donk ou fè yon fot ki mande katon wouj. E Brun donk ekspilse e se te evidaman yon kou di pou ekip ayisyèn nan a se moman. On était, on était qu'à la 53 zièm minit de jeu, donk se yon match ki te relativman jèn. Ok e misye fè fot sa. Bon penalty choute Korea fè penalty li e gòl. Gòl e fòm di nou se dans un premier tan abit la pat bay katon wouj la non men lèl verifye nan var lan e var relel poul al gade lal gade e lèl gade li wè ke Anben se fini, e se yon bagay ki klè, misye se dènye defansè, misye fè fot la, jwe a anndan kare a, donk penalti e gòl. Gòl pou ekip Salvadò nan, match la vin 1 a 1. Kounya, otou de la 62 zièm minit de je, vin genyen, Ayiti vin egali, vin make yon dezyèm gòl. Ekip ayisyèn nan vin mennen 2 a 1 pa Dabens Jacquet. E misye fè gòl sa aprè yon trè bèl aksyon de Franco Celestin ki fè yon bèl deboule kote dwat, misye fè yon sant epi Jacquet li menm choute sou ban transvèsal la. Rebon balon an, Jacquet te la tou, rebon an, misye fè yon kout tèt li mete l nan kan an. Ayiti donk vin repase devan nan skò a 2 a 1 gras a gòl sa de Dabens, Dabens ki te deja make nan dènye match Ayiti a alòske l te rantre an kou de je. Donk misye se vrèman yon jokè. De luxe pou la seleksyon nasyonal e son son jwè lè yo rantre li enben li fè desizyon an li ede e li ede e ekip la donk 2 a 1 ayiti mennen men ekip la soufri ekip la soufri anpil e grenadye yo te vrèman e nan yon sitiyasyon difisil kote plizyè fwa salvadò jwenn 2 2 a mwen menm sonje yon aksyon a 2 2 kote jwè salvadò a choute tèt kan. Salvador jwenn yon penalty tou Salvador jwenn yon penalty poul fè 2 2 a tou men Goalkeeper nou an Bray Carlos toupe balon sa misye fè yon bèl arè misye plonje sou bò dwat li misye te byen devine ki bò jwè Salvador ap choute. Se te 2 gwos okazyon Salvadoryen sou dezyèm mitan an. Fò m di ke Ayiti te gen okazyon gòl pa l tou puiske Celestin pa egzanp te fè yon chout pye goch sou poto Salvador nan fen match la nèt, yon frap anwole pye goch ki te al fini sou poto. Bon, Salvador fini match la a 64 pousan posesyon boul lan, men l pèdi match sa a 2, 1 fas a seleksyon nasyonal lan ki te nan yon vrèman yon gwo efò an komen. Tout jwè yo te met ansanm pou yo te vrèman defann, m ta ka di, kan an, defann ekip ayisyèn nan pou l pa t pran plis gòl ke sa. Se kanmenm pa yon bagay ki evidan. Ekip sa a deja gen de lakin defansiv. Menm lè n ap jwe a 11, m pa bezwen di w a 10 kòman lakin sa yo, yo ekspoze. Ok. Donk se yon ekip ki fè yon gwo efò yè a 10. pou ke tout moun bay plis ke 100 pou 100, eseye le plis posib bare twou, bouche pou anpeche ke ekip la pran gòl. Donk, vwala, e se konsa sa finalman pase, e Ayiti bat match lan 2 a 1, e vin donk gen 6 pwen sou 9, e gras a 6 pwen sou 9 sa a, Ayiti kalifye pou dezyèm tou konpetisyon an. Nou te konn sa depi anvan match Etazini, Etazini an, paske Etazini.

Mwen tande deklarasyon Dabens Jacquet ki se youn nan butè seleksyon nasyonal yo yè, misye fè konnen ke fòk ekip la rantre ak kalifikasyon an pou pèp la. Se objektif la sa, fòk nou rantre ak kalifikasyon an pou pèp la, se sa ke Dabens, jwè de mwen de 20 tan, eksplike yè nan mikwo Concacaf. gwo objektif paske nou poko janm kalifye pou yon faz final de koup du mond u 20 ok nou di sa deja nou repete li genyen yon gwo motivasyon pou ke ekip sa al reyalize eksplwa sa.